Nou di tout moun bonswa pi gwo enfòmasyon nou va genyen pou nou devlope pou aprè midi a nan jounal sa dabò nap di prezidan Martelly li manti e nou bal defi pou l pwouve ke mwen menm Liliane Pierre Paul mwen detwi pitit li Olivier Martelly jan ke l di a pitit gason l gen ki gen 27 ans ke m akize l kòm vòlè tout emisyon radyo kiskeya tout anrejistre nou konprann trè byen Marvel sot di sa e nou dekodo 5 sou 5 prezidan Martelly ou jan w pale a e depi kèk tan wap fè pwomosyon pou sa. Ou montre ke w gen de dwa de vi e de mò sou moun. Donk ou ap pede menase m, w ap pèsekite m, w ap arsele m. Alòske se manti w ap fè sou mwen. Donk se jodi a pou w pwouve, ou eseye diskredite nou tou. Lè w fè konnen ke gen de jounalis lè y ap pale, y ap joure, mwen m pa joure. Se enfòmasyon m bay, se ananaliz mwen fè, m kritike aksyon w kòm moun ki vin pran tèt peyi a. M pa antre nan vi prive w. Menm lè gon sèten nivo de vi prive ki dwe enterese popilasyon men m pa menm fè sa menm. Men m pa m pa denigre w, m pa mennen kanpay kont ou, m pa kritike w sou afè sa w ap fè nan vi w. Se sou sa k konsène peyi a. Si w konnen se te ou te vle gen vi prive pou w n pa t pale de ou, ou pa t do vin prezidan. Donk se pou bay kote mwen menm mwen detwi pitit ou antanke manman pitit ki pa gen kè. Answit ou tante sal tout près la maten an sou Metropole la w fè konnen ke lè yap pale nan radyo pa okipe an apre yo vin pran lajan se pou w bay non moun ki vin pran lajan nan men w yo epi se pou w pibliye lis chèk ke w bay radyo kiskeya. Pandanstan sa fòk nou di se te an prezans Evans Paul Kaplim ki pa di anyen ki asosye l ak Prezidan Martelly pou menase m jodi a devan tout pèp la tout moun wè sa. Li gen kèk tan depi l ap menase m, vi m, sekirite m ak vi tout fanmi m sou kont ou, sou responsablite w ansanm ak radyo a. Wi, ou sou Radyo Kiskeya, nou pral fè w tande yon ekstrè Nan entèvyou Prezidan Mateli te bay konsè nou Radyo Tele Metropole maten an, ansanm ak Premye Minis li Evans Paul Kaplume epi avèk Minis ki okipe kesyon eleksyon Fritz Jean Louis. Se te okazyon sa e nou wè l depi kèk tan li pwofite chak fwa pou l kapab dyabolize, pèsekite, arsele m e chak fwa li vin pi klè e fwa sa l te trè klè. Puiske m pa konnen genyen yon lòt manman pitit non jan l ap pale a e puiske li pase ekstrè kanaval la kote ke non m site a klè donk se avèk mwen l ap pale m se yon manman pitit san kè ki detwi yon pitit gason l gen ki gen 27 an yo rele Olivier donk fòk prezidan Martelly bay prèv de sa l di a ou pa ka prezidan yon peyi pou w ap bay manti se pou w vini ekspoze devan pèp ayisyen an ki kote mwen detwi pitit ou ou di mwen di pitit ou vòlè. Mwen konnen non pitit ou site nan jounal ke m ap fè e nan tout medya an Ayiti, se lè Mèt André Michel ak Mèt Newton St-Just te rive jwenn yon arete w te pran pou te nonmen madanm ou alòske w pa t gen dwa pou te fè l selon la lwa de la repiblik e kote tou w mete pitit ou sou tèt yon minis ki la pou konstwi e pitit ou t ap konstwi nan tout peyi a yon seri de fo stad. 2 stad ke yo pa omologe ki gagote lajan peyi a. Mwen m pat janm antre nan kesyon sa pase m pa espesyalis nan spò, m pa janm fè deba sou sa. Men yon sèl bagay, lè mèt André Michel t ap denonse l la, wi mwen li nòt mèt André Michel ak mèt Newton Saint Juste, wi nou pase konferans pou laprès yo, wi ki denonse sa madanm ou ak pitit ou t ap benefisye de fason endu nan leta. Men fòk ou bay ki kote mwen menm mwen mennen yon kanpay denigreman kont pitit ou pou m di pitit ou se vòlè. Men an menm tan tou n ap note silans ou sou lòt akizasyon ki genyen kont pitit ou ke lòt medya tankou Ayiti Obsèvatè fè de gwo dosye sou sa. Eske nou te pale de sa isi a? M kwè youn ou fwa m te fè relasyon ak sa nan kad arestasyon entènasyonal sou zafè dwòg ki ap fèt nan Pòtoprens lè y arete pitit ou ansyen prezidan lè y arete neve, madanm, yon prezidan ki se alye w, dat sa nou fè yon rapèl global menm jan ak lòt jounal, ak lòt radyo nan peyi etranje, peyi w respekte, Etazini, ou p ap kapab fè kanaval sou yo, menm jan yo te di l, nou di l. Men mwen menm m pa janm gen okenn bagay patikilye m ap mennen kont pitit ou, kont madanm ou, e ou s on fwaye damou, mwen mwen s on manman pitit san kè, mwen detwi pitit 27 an. Tout emisyon ki pase nan Radyo Kiskeya, tout anrejistre. Ti radyo sa ou pa vle wè a e ke w ap gade de wo, li fè anpil efò nan domèn teknolojik. Ban m ki dat mwen te atake pitit ou a, kounye a la achiv nou ban nou e n ap pase l. M pa gen ankenn kote m men nan ankenn kanpay kont Olivye Mateli. M mete w an defi, ou konnen se manti w ap fè. Ou fè yon fiksasyon sou mwen Prezidan Mateli, pou ki rezon? Pou ki rezon ou lage 2 gidon nan kòm? Chak fwa ke w gen yon posiblite pou pale nan radyo, w atake m. Semèn sa a, ou tèlman konnen w se yon wa, ou gen dwa fè sa w vle nan peyi Dayiti, ou gen dwa dezinye moun ki pou ranplase w, e maten w di l trè alèz, san okenn ega pou konstitisyon an, ou chwazi moun ki pou vin nan palè a, alòske nou pa gen yon repiblik ereditè depi 30 an. Nou pa gen yon wayòm. Donk yon moun gen dwa sou chwazi nan kad yon pati politik pou kontinite de leta ou gen dwa wi pati an li fè yon jan yo chwazi yon moun ki pou pati a ta toujou ret sou pouvwa men yo pa rekonèt ankenn prezidan dwa pou l dezinye siksesè l donk menm jan tou ou panse ke ou gen dwa de vi e de mò sou tout moun semèn pase yo tap pale e m konnen sa avè m ou tap pale yo wou wen tout moun mwen konnen sa avè m wap pale. E ou konnen sa avèm ou tap pale. M dekode w 5 sou 5. Men gen de moun ou konnen yo toujou ap di w ah ou kwè se vre prezidan tèt cho. Mwen m konn mòd bagay sa yo. Lè se pitit malere se vakabon yo ye. Lè se pitit gran nèg se tèt cho yo ye. M konnen l, m konn peyi m trè byen. Ou kanpe ou di semèn pase a se fanmi m ou te atake. Ou fè ou fè pam. Ou fè m gras. Yo pap jwenn kadav pitit mwen sou pil fatra. Yon prezidan la repiblik pa toujou rete 16 jou pou pase sou pouvwa a. Son prezidan w ye. Pou kanpe pou di sa, ou plen moun, sousou, tyoul, restavèk ki bò kote w, fanatik ki ka pase a laksyon. Donk w ap bay bagay, se pawòl kode yo ye, yo gen dwa dekode yo, yo mete yo an aplikasyon. Jodi a se mwen menm dirèkteman w menase. Ou di ke yo pap jwenn kadav mwen sou pil fatra. Ou pap voye m an egzil. Se kòmsi w te gen dwa pou te fè sa. E ou pran egzanp sou de pratik ke pèp ayisyen an divòse ak yo gen 30 an egzakteman, 7 fevriye pral fè 30 an, ke yon prezidan pa gen dwa pou l fè e defè nan peyi Dayiti. Se selon lalwa ak konstitisyon pou l dirije peyi a. E ou te gen bò kote w Evans Paul Caplin. Li pa di anyen l asosye avè w. L asosye avè w pou w fè yon kanaval sou mwen. E malgre jèn konfrè yo. nan radyo Metropole, yo konnen dosye a. Luckner di w non non, n a pale de sa an prive. Ou fè espre w lage kanaval la e non m site nomeman. Ti Lili Liliane, M ap di w ki sa w gen avè m Prezidan Martelly. Gen kèk jou m ap reflechi sou sa. Mwen menm yon jou m chita nan biwo m, gen yon zanmi mwen ki se yon pwofesè lekòl, li rele m l ap kriye. Se te vè mwa novanm konsa. M mande sa l genyen, li di m konsa fò m pran prekosyon men sa l aprann, prezidan ap fè yon kanaval sou mwen. Ou di tout moun nan Pòtoprens kap fè kanaval sou mwen. Pandan ke nou gon peyi kap plonje. Gen de kote 61, 62 goud pou genyen pou ka achte yon dola. Ou konn sa sa vle di pou pèp ayisyen. Pandan ke moun ap mouri anba grangou wap vin pale de sechrès. Kisa ou te fè pandan 4 an? Ou te fè retni dlo pou yo? Ou te fè konstwi rezèvwa? Epi wap vin pran pòz kòm se laprès ki pa pale de sa. E pa sèlman pale. Yon gouvènman la li pou aji. Se pa sa laprès, si laprès pale oubyen li pa pale. Dayè se ou menm ki mete peyi a nan sitiyasyon pou n pale de yon sèl sijè. Se ou ki pa t janm fè eleksyon. Gen twa fason moun pèdi tan, Ou fè bagay yo a kontretan, ou pèdi tan ou pa fè anyen epi ou fè mal. Se sa w fè pandan katran. Lè w ap vin di ke ou te fè Konsèy Elektoral Pèmanan, se te jan sa a pou w te fè l? Si pou w te fè l jan pou l te fè l la, ou konnen l pa t ap pase? Ou te fè l mal. Ou fè peyi a pèdi tan, pèdi lajan, pèdi enèji. Jodi a pou ap pale n de eleksyon 100 milyon dola, eleksyon pachiman sa nap gade la. Se pa serye. Lè zanmi m nan rele m li di m konsa ke wap fè yon kanaval sou mwen. Mwen di non, pa pa pran sa o serye. Yon prezidan pa ta ka fè sa. Mwen di kote w ta ka wè yon bagay konsa. Yon prezidan ki genyen plizyè milyon de moun, aksyon lap fè ap mennen peyi a oubyen pou l fè yon pa an avan. Oubyen pou l fè yon bak de 50 an pou l ta okipe l de yon sitwayèn ki se yon jounalis sèl zam li se yon mikwo pou l ta al fè yon kanaval sou mwen epi mwen di kanaval se sou moun ki fè move bagay yo fè sa li pa ta ka fè sa zanmi m nan ap kriye li di m non se tout bon li gen yon moun ki nan antouraj prezidan an ki di l prezidan an rejistre yèswa m pa menm mennen ankèt m pa t gen tan mwen gen lòt bagay m ap fè paske travay mwen m pran l trè oserye men se lòt moun k ap rele m epi ofiramezi jiskaske gen moun nan biwo Leta ki rele m ki di m sa. Nan 2 gwo biwo leta ki voye nouvèl ban mwen ki di m y ap goumen pou kanaval la pa soti bagay konsa. Epi jiskaske m vin tande yon yo pale de yon ekstrè mwen m pa tande bagay konsa. E ke li pral fè yon kanaval sou mwen ki rele Ti Didi, li reklame tèt li dwa pou l fè kanaval nan kad libète de la près. Ou pa jounalis prezidan. Ou reklame dwa pou yo ba w mikwo. Men ou gen yon mikwo se betiz ou konn di avè l. Kounyela ou di wi. Ou pa ka alafwa ou vle pou gen tout privilèj kòm prezidan, epi lè w bezwen fè de zak ki pa sa, pou ap vin pran pòz sa atis ko ye. Epi an menm tan ou monstre lè yo rele w Sweet Micky. Bon kisa l ye la? Ki kote n prale a jan de konpòtman sa? Se Freud pou n rele? Se Lacan pou n rele? Pou n ka konprann sa k ap pase? Ou an fen de rèy, ou dezespere, ou izole, pa gen rezilta. Ki rezilta? Se paske ou konstwi yon ti lopital la, yo kapte yon ti sous dlo la, oubyen ou fè yon ti reparasyon nan ayewopò a ki se rezilta? Eske ou rive chanje sistèm sa ou t ap kritike? Ou sonje lè w t ap agrese Madan Maniga? Ou sonje jan ou te agresif kont Yvo Neptune, Lesly Voltaire, lè moun sa yo te rann yo responsab de vye sistèm sa ki kraze peyi a? E se la nan nayivte pèp ayisyen yon pati nan yo ta pral mache avè w? Ou chanje sistèm nan? Ebyen jounen jodi a nan tout pòtoprens moun ap poupou nan lari, moun ap poupou nan sache nwa. 5 ans plus tard gen plis moun kap poupou al di yo pa menm fè yon kanpay de latrine pou respekte dignite pèp ayisyen an. De kisa nap pale? Si w respekte pèp ayisyen an konsa premye bagay pou retire l nan labou. M pap pale de filozofi non, m ap pale w, m pap fè yon karikati, m ap pale w de reyalite nan labou. Pèp la ap vann Ou fè 5 an la, pèp la tap vann nan dlo sal, nan labou, nan kafou, nan zòn ansyen site Senegal la, payo, depi m piti, map antre Pòtoprens m jwenn moun sa yo chita nan dlo sal la, yo ladann. Yap vann nan labou, nan kwabosal, tout kote moun paka mete pye. Pa gen menm yon gwo kanpay dasenisman ki fèt. Ou souye, ou bliye yo te di ou ta pral netwaye rigòl yo? Ou ta pral netwaye breya? Ou bliye yo te di ou ta pral netwaye bwadchenn? Ki eta bwadchenn nan ye? Ki bilan? De ki bilan n ap pale? Pèp la vin pi mal. Li vin pi pòv. Li pa gen okenn pèspektiv. Imaj Ayiti kraze nèt. W ap pale m de imaj touris ki vini. M ta vle w al gade yon emisyon k ap pase sou chèn fransèz yo, yon bato yo rele Fleur Austral ki fè eskal ann Ayiti an fevriye 2015, gen egzakteman enn an. Yo fè le tour du monde, yo pa janm atake yo. Yo rive Pestel ou ekip Ayisyen anvayi yo lannuit yo atake yo. Kounya la, yo kouri yo pè y al ateri Abriko, kay yon dam ki ap fè zèv de byenfezans anba a, ki te gen randevou avèk yo. Apre sa y al ateri Ilavach. Ou konnen ki imaj yo voye, yo panse se imaj bagay ou te di ou t ap fè avèk Loran Labòt anba a yo voye nan televizyon nan lemond antye, e pa li yo voye. Lè yo rive Ilavach yo di yo bèl ti zile ki raspè sovaj. Yon pakèt timoun kap wè premye fwa yon timoun cheve dore, pitit pa yo yo kap jwe avèk yo, ki imaj yo ban yon pakèt timoun pye atè, do anfle, cheve wouj, bab bay, chire, rad chire sou yo, se imaj sa yo bay de Ayiti, yo pa montre m ni Morgan, ni Abakabe, anyen ditou nan île à vache la, e sa ki imaj Dayiti? Epi apresa y ale, yo fon eskal Jamayik, y al nan Blue Mountain. kote te gen yon festival annapre sa ki t ap fèt pou selebre 70 zan Bob Marley, ou wè 2 Jamayiken nòmo, ki gen rad nòmal sou yo, ou gen dwa di moun sa yo nan yon peyi ki pa trè rich, men ou pa t wè timoun do pye anfle, rad chire, pa t gen bagay konsa, ou wè la dinyite. Apre sa y ale Kiba, yo rive nan yon vil yo rele Trinidad, yon ti vil pwovens, menm bagay. Apre sa y al ale nan Avàn, ou wè ke kay yo ti jan dekrepi. Men ou wè ke timoun yo, tout moun, yo gon jwa de viv, moun yo gon imaj, yon lòt imaj yo voye. Sètènman mwen sur ke Fransè yo kap gade imaj sa a, se pa Ayiti yap pran pou pwochen destinasyon touristik yo. Si yap vin nan Karayib la, yap vini oubyen Jamayik oubyen Kiba. Wap vin pale m de imaj Ayiti ki amelyore. Kòm pou tout kalite rezon, gon pakèt moun, pa kipidite, epi peyi a gen anpil moun konsèvatè, reyaksyonè. ki pè pouvwa, ki toujou prè pou l met ajenou. Talè a gen yon moun ki sot di m, o, Kathleen pa ta ka fè anyen, ou pa ka di w prezidan non. Sa sa vle di ou pa ka di w prezidan non? Li pa ta ka di non. Sa sa vle di? Ki yo fè pa ka di w prezidan non an? Ou gen tout kalite bagay, pa kipidite, pou ti avantay, pa jalouzi tou. Tout kalite bagay, ou gade ou wè, ou se yon de moun, y aksepte w, bann bagay ap fèt. E se bagay sa yo n ap peye jounen jodi a. Yon pakèt moun se lach yo ye. Se anba kabann yo yo kouche. Manyenm ou gen pwojè pou tiye m. Oubyen ou fè sbire w yo tiye m. Pase gen ou gon Roro Nelson bò kote w ka atake m konbyen fwa. Donk, men yon sèl bagay, ou p ap tiye m kouche anba kabann. W ap jwenn mwen kanpe debou. Mwen se yon fanm vanyan. Ou p ap ka fè sa w vle avèk mwen. Fòk ou konn sa. Paske mwen m pa janm chèche w kont se travay mwen m ap fè. Se ou k ap pèsekite m. Ki sa w gen avèk mwen ki fè w ap pèsekite m? Lè m analize sitiyasyon an, lè m gade m wè piblisite w bay sou kesyon afè w ap fè yon kanaval sou mwen, an nou byen gade, m t ap pale avèk fanmi m, mwen di lè m analize bagay la, m pran yon wotè, m pran yon distans, se pa avèk mwen Sweet Micky ap pale. Li gen twa bagay nan mwen menm ke l ap konbat. L ap konbat konbatant demokratik lan. Angajman m, fidelite m ak koz pèp ayisyen an ki deranje l, e se sa k fè w pa ka dòmi, w obsede, ou gen obsesyon yo rele Liliàn. Paske mwen menm mwen kanpe nan yon liy, m ap defann yon koz ki pa koz pa w, pa t janm ladan l. Donk, ou gen pwoblèm sa a avèk mwen. Chemen nou pa janm kwaze, poukisa n pa janm nan menm wout? Mwen mwen nan wout konba pou demokrasi, ou menm se nan konba statu quo ou te toujou ye. Pou kenbe peyi a kote li ye. Dezyèm bagay ou gen avè m. Se statu sosyal mwen, sa rele klas sosyal mwen. Kòm ou menm kwè konfrè m Dany Valet te ba w tit sa a, nan yon analiz tè kritik li te fè de ou, li te di w se le fils adoptif de la bourgeoisie. Donk ou pran tèt ou pou yon boujwa. A pati de la w ap gade tout moun anwo Du haut de ta grandeur comme bourgeois, tu me vois passer petit, tout comme Mèt Newton St-Just, tout comme Mèt André Michel, ti avoka pòv, ti avoka malere, e pitit ou, ou te fè l kado yon bato pou kenzyèm anivèsè l. Donk se nan bagay, nan optik sa a, ou twouve m frekan. M bat do nan pozisyon ke m ye a, paske se yon klas mwayèn mwen ye. Wi, m se non sèlman yon klas mwayèn, mwen se yon desandan dirèk de la peyizanri. Grann mwen ak gran papa m e peyizan yo ye. E m fyè pou m di w sa. E m atache a la tè. Kontrèman ak sa w panse. E m te di Jovenel Moïse sa lè l te vin nan biwo m nan. Moun ki ap fè ti dife boule, k ap ekri sou bagay yo rele rezo sosyal yo, k ap vin di yo ke wi, e pwoblèm de klas. Mwen di, mwen di, Jovenel m pa ka gen pwoblèm de klas avè w. Paske nan rejis papa m li ekri peyizan. E m se yon pitit peyizan, pitit pitit peyizan, m fyè de lèt. Men mwen di, par kont se moun ki swadizan chwazi w yo, se yo menm ki gen pwoblèm de klas avè w, k ap manipile w sou afè de klas e pou yo fè sa y ap fè avèk ou a. M te di Jovenel sa, mwen di l sa devan madam Koupèt Jak, Christine Jak e Guichard Doré, yo tout te nan biwo m nan. M te gen temwen e m site non yo. Twazyèm bagay yo gen avèk mwen, se pwoblèm fanm nan. Pase gen fanm e fanm. Mwen menm se yon fanm ki kanpe, yon fanm doubout, ki pa pè. Ou wè, senbolikman ou vyole yon fanm Miragwàn. Paske l kanpe, li oze poze w kesyon sou bilan w. Ou di l kwa vini pou m fè tchoup tchoup pou ou. Paske se sèl sa w ka fè a fanm. E konsa w respekte fanm ou menm. Donk ou gen pwoblèm sa a avèk mwen. Ou wè tout moun ki met ajenou nan pye w pandan tan w pase nan pouvwa a. E sa li valab ni pou Aristide, ni pou Preval. M ba yo defi pou yo vin di si yo janm wè mwen menm vin met ajenou nan pye yo. M te gen nimewo telefòn yo tout ba yo m rele yo youn pa youn yon sèl jou pou verifye yon enfòmasyon. Donk m pa bezwen pale w. Moun sa yo m te nan konba, m te nan lit avèk yo. Bon ou menm nan kisa m te avè w pou m ta pou m ta twouve m ta gen kontak avè w? Ou bliye chak fwa ke w ap chèche pou ta gen kontak avèk mwen tankou lè m te prezidant ANMH lan lè lè manm ANMH yo rive ou panse se mwen k t ap vini ou sezi ou di yo poukisa Liliane pa vini? Wood Mwen mwen te toujou di pou president ANMH m pa pral rankontre avè w paw yo pa respekte moun Epay si w manke m dega mwen m tap kanpe pou m reponn ou E poutèt sa m te evite pou m pa janm nan kwaze avè w Jounen jodi a w demanti tout bagay Se prezidan w ye se ou k gen rezon Ou di pa ki te pase Miragoâne nan se manti Ou pa janm di betiz lè w ap resevwa moun alòske Monseyè Poulard vivan Madam Marie Yolène Gilles vivan Mesye Rony Deroche vivan Tout moun ki te ale nan reyinyon avè w kote w di betiz yo, yo tout la. Epi kounye a w di tout, tout moun se manti. Tout moun se mantè. Sèl moun ki konn verite se ou menm. Tèlman w tounen yon obsesyon pou ou, ou nan yon seremoni k ap fèt. Y ap inogire sal konvansyon brh. M pa konn kisa ap pase, si e kilbito, kilbito manke tonbe, te gen yon pakèt moun devan w, ou kanpe w di, wè l di Liliane sa! Bon, kisa Liliane t ap fè? Mwen pa t la. Ou chache tout okazyon pou atake m. Donk mwen di w mwen wè w Prezidan Mateli. E deklarasyon m fè jounen jodi a se pou pèp ayisyen an pran nòt. Vi m, vi fanmi m, vi tout moun nan radyo a ki gen apèn yon mwa depi n sibi yon atak, jiska prezan lapolis syantifik pa ka di n kiyès ki te tire a, sou kont ou. Paske se chèf Leta w ye. Ou sèvi ak tout pwisans ou kòm Prezidan pou atake yon senp sitwayen. Donk wap arselem, wap pèsekitem. Donk jodia mwen wèw aklè, mwen fè w konn sa mwen wè depi kèk tan. E an menm tan tou, mwen tou di KP li pa gen ankenn refij li kapab pran. Pase jodia li asosye avèw pou l atakem. Se nan prezans li ou fè sa. Li pa fè ankenn jès, li pa di anyen. Nou pral tande sa Prezidan Mateli te di maten an.